ki amize li ap pran lajan nan men loksidan kretyen pou antòdye nou pou mete pye nou nan fil. Loksidan kretyen pa konn bay, li pa konn prete, li pa konn trete ak peyi. E kèlkeswa kote yo ale, yo gen yon teknik de fonksyonman e jounen jodi a san nou pa rann nou kont, Teknik de fonksyonman sa, moun sa yo ap aplike l sou Ayiti ki nan feblès ki pa nan kapasite de negosye, y ap aplike li sou pil vandu ke yo enstale la pou kontrekare destine nou e y ap aplike l kont pitit nou. Donk sou baz sa, li enpòtan pou nou. Pote yon alèt jeneral, dotanplis nan kisa swadizan di moun sa yo pretann ap envesti, y ap envesti nan edikasyon nou, nou kapab wè kisa ki dega ke y ap fè anndan lakay pa yo, kote moun ki gen ren, moun peyi ki gen ren, moun ki gen moun nan moun yo rive yo pa kapab, jodi Ayiti ajenou, jodi Ayiti afame, nou tande pou linyon ewopeyèn ap envesti dè milyon de dola, anndan edikasyon nou. Pandan pa lon twò lontan la a, nou te tande sa Tanleu te ap envesti nenpòt 53 milyon dola nan edikasyon ann Ayiti. Ki edikasyon? Ki peyi? Ki sikonstans? Ki sitiyasyon? Yon peyi kote ane akademik sa a te kòmanse, li te fè de, twa, kat, senk mwa prèske pral balanse nan si mwa, elèv pa t ka antre premye jou lekòl yo, Jodi a, n ap fè fas avèk yon sitiyasyon densekirite total, epi pou n tande ke ki kote y ap envesti se nan fiti pitit nou yo, pandan ke yo gen yon plan, yon pwogram mondyal de globalizasyon de edikasyon, pou y ap aprann timoun ki nan twa, kat, senk an kòman pou yo fè pònografi, kòman pou yo bay mastibye pwòp tèt pa yo, pou n tande se menm moun sa yo ki ap pran an otaj sistèm edikasyon delabre ke nou posede a, y ap pral pran lajan yo Yo pa konn prete, yo pa konn bay, se pyèj yo konn pote, y ap pral pyeje egzistans nou. Gade sa k ap pase la an Ouganda, gade sa ki te pase avèk Mugabe, gade sa ke Ayiti ap peye. Frè m ak sè m ki nan lemond, kòman nou ye? Pou yon lòt fwa, se sèvitè w, filozòf analfabèt ki antre lakay ou, pou nou vin pale sou zafè Lajan ke gouvènman nou an ap prete, pyèj ke gouvèneman nou gen la yo ap pran, ap mete tèt yo, paske yo gen yon plan pou yo al manyen konstitisyon an, yo gen yon pwogram ke Jovenel Moïse, avan ke gwoup gang ki te plase l nan tèt peyi a, te likide l paske li te ap dewoute pa rapò avèk ajenda yo te genyen an, yo fin. asasine Jovenel Moïse, jodi a yo genyen yon seri de maryonèt ke yo mete, paske Jovenel Moïse nan te yon premye maryonèt yo te genyen, pou yo kapab antrave egzistans nou menm Ayisyen. Donk, videyo sa a, nou fè li pou nou konprann ke nan kisa n ap mete tèt nou, pou nou konprann mòd de fonksyonnman loksidan kretyen, pou nou konprann ke lè moun sa yo pran lajan yo, yo pran mwen yo, ben y ap di l ansanm avèk ou, kèlke pò viktim nan se ou pou l ye. Mentnan, moun ki trè entelijan k konprann, yo aprann mòd de fonksyònman yo metòd yo, yo kanpe lwen, yo kanpe yo a plizyè pa de distans de yo menm, on fason pou pap inisye moun sa yo nan vi w. Depi wap di l ansanm avè w viktim nan se ou li, yo pa konn pèdi pou moun. Donk jan nap di a, loksidan kretyen pa konn bay, li pa konn prete, li pa konn trete! avèk peyi nan mond lan. Tout rapò ke yo antreprann ansanm avèk lemond son rapò de dominasyon malsèn ki chita sou ruz, eksplwatasyon sèvil, vòl, vyòl, piyaj, irespè ak imoralite. Se konsa yo fonksyone. Nou kapab pran kòm egzanp, moun sa yo debake la, yo antre ann Amerik. Yo kankou Bondye an pèsòn ki kite syèl la ki desann sou latè pou pote devlopman bay Endyen yo ansanm avèk sivilizasyon. Ebyen, pwogram de sivilizasyon sa a ta pral transfòme an yon pwogram dekstèminasyon. E pwogram de devlopman nou ka remèt an kesyon, si devlopman il y a eu lieu, devlopman pa egziste pou endyen yo ke yo te pwomèt li an, li pa egziste pou pitit yo, li pa egziste pou pitit pitit yo e l pa menm egziste pou desandans yo. Moun sa yo lè yo debake an Amerik, yo te sèlman bezwen 50 jou pou yo ajenouye kontinan pou yo mete tout yon kontinan an esklavaj, e yo pa t ap pran dizan pou yo te ekstèmine tout fòm de rezistans, tout fòm degzistans konkrè sou baz sa, piske objektif pwogram sivilizasyon an se te ekstèminasyon l te ye, e pwogram devlopman sètènman yo ta pral fè l, men yo pa t vle fè devlopman avèk pitit tè a, avèk otoktòn yo. Sur ce, yo deside ale an Afrik pou yo al eksplore, pou yo vin avèk devlopman pèsonèl yo, devlopman nan sans pa yo, devlopman ke n ka remèt an kesyon, yo te fè yon koudèy de par le mond e y al gad ki kote ke yon seri de gwoup de moun ki t ap goumen antre yo menm, ki pa t konprann yon seri de anje ki te genyen, y al chèche kaptif, y al chèche moun ki twouble, y al chèche viktim, y al chèche marjino, y al chèche prizonye. E yo pa t montre yo se mal yo ta pral fè yo, yo te pwomèt yo an Kanaran, yo pral fè yo travay, yo pral evolye. Sosyete afrikèn nou genyen yo, yo te gen feblès yo paske yo menm, yo t ap goumen antre yo menm, men yo pwofite de feblès sa a pou yo kòmanse avèk yon gwo pwogram kote ke yo pral itilize lòm nwa pou al ranplase endyen yo ke yo ekstèmine, avèk nouvèl oryantasyon sa a, yo te. al pran kaptif yo, yo te al pran moun sa yo ki viktim yo, yo te al pran moun sa yo ki dezevri, dezimanize, ki san repè, moun sa yo ke gwoup ki nan mi ap chase yo par la guerre, par desunyon, par konfli, e yo ta pral itilize moun sa yo pou yo mennen nan espas ke yo te gentan ekstèmine vrè pwopriyetè yo, yo mennen yo la kòm esklav, kote se pwòp règ yo, lwa yo ki pral domine. Menan, pou mwen klè ansanm avèk nou, objektif videyo sa a, se pa pou m te fè yon kou distwa pou nou. Majorite nan nou konnen sa m ap rakonte nou e konnen l pi byen pase m. Mentnan l te enpòtan pou m rale nou lwen pou m mennen nou pre sou fonksyonman gwoup de moun sa yo e pou n konprann ke a chak fwa ke moun nou rankontre ansanm avèk yo, y ap di l yo fè sanblan lonje ba nou se pran yo pran. A chak fwa yo fè sanblan yo enterese ak pwoblèm nou se pyèj y ap mete. E a chak fwa ke nou menm, nou bliye mòd de fonksyonman nou, nou ouvri trip nou, nou al lage n ba yo, nou deja siyen pak avèk Satan le Dyab, rezilta a se nou k ap manje l paske yo la, yo gen dèzane limyè y ap fonksyone konsa. Sèl fason pou fonksyone avèk gwoup de moun sa yo, fò w mache sou 13 ou, pou w pa pile 14 ou, e pou w ba yo dè kilomèt de distans depi y ap vini de lwen pou w kapab bloke yo de pa w pwòp presip pa w. Fò gen zam, fò gen mwayen pou sa, fò gen teknik pou sa, fò gen diplomasi pou sa, fò gen eksperyans pou sa. Nou nou menm Ayisyen, nou te fè pati de gwoup de moun ki te metrize sa, men tip de Ayisyen, modèl moun, estrikti ki te mennen nou ladann yo, yo pa egziste ankò, e jodi a tip de moun yo fap diskite nan non nou, se de gwoup de moun ki se de parya anndan sosyete nou an. Se de gwoup de moun, menm si yo di yo edike, yo edike nan stil pou yo detwi tèt yo. Yo pa moun lib, e moun ki lib lan, se pa edikasyon blan yo genyen. Se ke konsè lè map di l ansanm avèk ou, kiyès ou ye, ki nati w pwòp ou, èske nati w pa w konpatib avèk pa m, èske mòd de sosyete pa w la li adapte a pa m nan, sinon nap kanpe sou sa n kapab nou ka fè komès. Nou ka di l ant granmoun ak granmoun, 4 je kontre m an ti kaba, men anndan espas pa m nan m pap entegre w, m pap mennen w pou vin devye l, pou vin twouble l, pou vin. Manipile mayon pi fèb nou yo. E se sa k fè n poko ka granmoun, nou poko ka fè peyi. E m te pran kòm egzanp nan debi videyo a, Nou gen la peyi Ouganda ki ap viv, ki gen yon seri de minrè, ki gen yon seri de richès, men an menm tan kap viv yon difikilte ekstrèm ansanm avèk seri de moun ki gen VIH lakay yo. Gouvènman, Satan le Dyab te fè sanblan ke li la lap bay moun sa yo. Se pa pi bon bo! Jodi a sitiyasyon an rive, èske li andemik? Èske se monte yo paka monte? Èske se korije yo paka korijel? Èske se domine yo paka dominel? Eske se pa kite yo kite l tou an menm tan pou toujou kite pèp yo kite alè? Nou pa konnen, paske kèlke pwa moun sa yo etidye jenetik nou, toutotan ke yo gen konesans de nou menm, piske nati yo menm yo demonyak, toutotan yo gen plis konesans de anviwònman, de èt imen an, yo gen kapasite pou yo absòbe n, pou yo kenbe n, paske pwoblèm avèk libète, divèsite, avèk. Konesans. Elèv yo gen pa konesans se pa aprann yo pa bezwen aprann non, yo aprann mye pou yo kapab met konesans nan kaj. Donk, sur ce, sa termine yon politik de kontwòl total e de diktatur absolu. Y ap pale de demokrasi, non yo pa kwè nan demokrasi. Yo itilize demokrasi kòm pretèks, men an fèt tout teknik y ap fèt, tout teknoloji y ap fèt, se pou yo ankaje lòm nan, se pou yo metrize l, ni nan telefòn ni, ni nan òdinatè l ap itilize, ni nan lari kote l ap mache, twalèt kote li ye, travay kote li ye, ni anndan bis ke li ye, ni anndan machin l ap kondui. Yo pa kwè nan libète. Libète se enmi yo li ye. Tout konba loksidan kretyen mennen avèk lemond se kont lalibète. Se kont dwa degzistans li ye. Se kont nati pwòp lòt moun yo. Donk lè moun sa yo ap pale de dwa de lòm, sa fè rir. E sa fè rir nonsans ke nou wè nou menm ayisyen, kòmsi nap pran leson nan men yon pakèt bann bòbò ke nou sivilize, nou te aprann kòman pou yo konpòte kò moun, kòman pou yo aprann gade moun a egal. E se domaj. Se domaj nan nivo nou rive a, nou kanpe pou nou se moun sa yo kap vin teyorize nou, kap itilize maron fèb lakay nou pou vin pale nou de dwa de lòm mon Dye. Kisa loksidan kretyen gen a wè a dwa de lòm menn? Kòmsi menn se absurdite total menn. E nou wè gen ayisyen ki genlè tonbe kwè nan sa. Kisa loksidan kretyen gen a wè a demokrasi? Kisa moun sa yo konn de demokrasi? Eske yo gen kapasite pou yo andan yon espas an tèm de volim si yo enferyè pou yo gen kapasite pou yo aksepte ke se règ jeneral la ki fonksyone? Non! Kèlkeswa kote yo ale, se mond pèvè yo a enpoze, se mond imoral yo a ekspoze, ke yo enpoze. Yo pa gen sa nan jèn yo, yo pa gen sa nan mòd de fonksyònman yo. Se vin son pretèks yo ap pote demokrasi, y ap pote dwa de lòm, se manti, yo pa kwè nan sa. Yo pa kwè nan ekite, yo pa kwè nan ekilib, yo pa kwè nan pwogrè inivèsèl. Yo kwè se pou yo menm sèlman pou yo domine. Yo kwè ke se. Se jwe sou paramèt yo, sou règ yo, se jwe sou kòd sosyal yo, pi yo toujou an pouvwa. Yo pa kwè nan anyen k gen awa demokrasi. E sispann kite moun sa yo lere nou, bène nou. Se manti bagay sa yo ye. Donk, jan mwen t ap di nou an, objektif videyo sa, li pa gen a wè pou m fè yon kou distwa pou nou. Sepandan, nou kapab poze tèt nou kesyon. Peyi Dayiti, li nan Amerik lan la, a mwens ke 2 zè de tan dèzetazini. L ap fè fas avèk yon sitiyasyon de vyolans, a kote ke nou gen de kidnapè avèk de bandi ki mete yon peyi non eta durjans ekstrèm, non eta densekirite absoli. E le pire, anndan sitiyasyon sa nap viv lan la, 95 pousan zam ki an Ayiti yo soti la dè Etazini pou rantre an Ayiti. Pandan nou tande menm gouvènman Etazini sa gen pwoblèm avèk kartèl ki nan Meksik, ki gen vyolans, ki gen dwòg ke yo menm pretann ke ya pral rantre sou teritwa Meksik lan pou yal mete lapè. Eske nou kapab konprann kote lojik lan ye? Pandan ke an menm tan, Zam Lèzetazini ap itilize anndan peyi Dayiti pou anpeche sitwayen ayisyen an viv kòmsadwa desamman e li nan men bandi kidnapè ansanm avèk tout moun kap itilize vyolans kont popilasyon an. Paralèlman, la a an Ikrèn gon gè ki a dè dizèn de milye de kilomèt de Lèzetazini? Lèzetazini vle fè lemond konprann sa se pi gwo pwoblèm ki urjan pou tout zye brake sou li. Ayiti ki anba je l lan la, zam li ki pwente sou tanp chak grenn ayisyen k ap respire, vyolans sa k ap ekstèmine pèp ayisyen an la, li pa di yon mèrd. E jodi a, nou tande ke Linyon Ewopeyèn ap vin envesti nan edikasyon an Ayiti, Etazini ap envesti nan edikasyon, Pandan ke yo trè byen konnen ke konbyen timoun ki fèmen anndan kay ki pa ka al lekòl, pa le fèt ke bandi anvayi peyi a, pa le fèt ke bandi kontwole tout teritwa peyi a, pa le fèt ke bandi gen yon kontwòl absoli sou teritwa nasyonal la. Mentnan, zafè sekirite a pèp ayisyen ap kanpe pou l goumen pou fè fas ansanm avèk li. Yo mete presyon sou do ni chèf lapolis la, ni sou maryonèt yo rele Ariel Henry a, pou anpeche ke pèp sa jwenn wout de destine l, wout de fonksyònman l. Epi pou n tande jodi a, gwoup de moun sa yo ki gen yon pwogram imoral, kote ke yo antre nan sèvo yon seri de pwofesè pèvè, yon seri de ideyològ matyavelik ki gen yon plan pou abwiti popilasyon mondyal la e ki gen yon pwogram de detounman minè, yo fin ganbade nan fyète medam nou yo, yo fin ganbade nan sèvo yo avèk yon pil pwogram ekstremis de feminis pou kraze lafamiy. Yo gen de pwogram paske yo gen plan pou yo fè wobo ranplase nou. E mentnan sa ki pi enpòtan, yo pa vle timoun yo erite oubyen eritye de mòd de fonksyonman ke n te genyen pandan y ap chanje sosyete a. Yo deside al pran timoun yo nan sèvo yo pou yo tou akapare yo, pou yo detui yo depi nan anfans yo. Apati de la yo pral kapab reset sistèm nan sou nou paske nan tan y ap gentan fini avèk timoun ki gen twa, kat, senkan yo. Lè timoun sa yo pral nan ventèn, nou menm ki nan trantèn ak nan senkant, swasandiz an, nou pap gen fòs pou n kanpe goumen. Paske pil pwodui ke yo mete anndan sistèm nou yo depi a karansenk, senkant, swasant an, yo gentan garanti ke nou gentan ap goumen avèk maladi nou, gentan ap goumen avèk pwòp kò nou, pwòp pwoblèm nou, pwòp pyèj nou, pwòp esklavaj nou. Timoun nou yo menm, y ap gentan alyene, e lè sa a, wobo yo yo menm y ap pi entèlijan. Sa nou rele sistèm Ann di AI, entèlijans atifisyèl la, l ap gentan akapare nou, nou pral tounen zonbi, nou pral tounen yon pakèt bann moun pou yo just mete w kote, anetisman ap vin pi fasil. Donk jodi a, yo ap fè l tout kote, ebyen Lafrik avèk Ayiti ap rive sou nou, enben se nan faz sa yo rive la, fè sanblan ap envesti anndan edikasyon nou pandan ke premye bezwen ke pèp ayisyen an genyen, se yon bezwen sekiritè pou l ka fonksyone, pou l ka vake okipasyon. Lè w di w ap envesti nan edikasyon, men plan nou konnen edikasyon ke moun sa yo genyen. E dotan plis lè yo pran lajan yo yo antre anndan sistèm nou nap peye l kanmenm, se sak fè m te di nou lè wap fonksyone avèk gwoup de moun sa yo, lajan yo se lajan chango l ye, depi w manje l wap peye l. E ann gade pou n wè moun sa yo lè yap deal avèk lemond. Yo tap deal ansanm avèk nou la a. Yo tiye endyen yo, yo pran tè yo, jounen jodi an se yo kap reklame ke o wi lè w fon bagay yo di lamerik o zameriken, kiyès ki ameriken an? Se pil moun ki tiye mèt tè sa ki vin la, e se sa ki gen pi gwo gòj la, paske mwen menm yo pa banm dwa pou m ameriken, pandan ke je vi an amerik, pandan ke sendomeng an amerik, jamayik an amerik, men yon sèl grenn ki gen gwo kòlèt li rele tèt li ameriken sèlman. Men absurdite menm a moun ap fonksyone yo. Ok? Epi, yo pran tè moun sa yo, donk, tèm restitisyon ou pa ka pale, paske desandans moun sa yo pa la, se pa san rezon non yo te aneyanti yo, pou yo fè ke se dezeritye yo. E nou menm nou te vin la lè n fout yo deyò kisa fè yo fè nou peye nèg kraze m. Par le fait ke yo te envesti kòb yo, lè m di w yo pa konn prete yo pa konn bay. Yo fè esklavaj yo rekonèt ke esklavaj son krim kont limanite wi, yo pa aksepte non pou yo peye nou pou mal yo te fè zansèt nou non, men yo fè ke nou menm nou peye le fèt ke yo te envesti kòb yo, yo fè benefis lan mil e yn fwa, vi pa respekte. Epoutan lè y al yon lòt kote la yo an Afrik di Sid yo te ale nan peyi Mugabe a Yo destitye, yo pran byen ke yo te gen, yo met peyi sa yo sou anbago, yo gen gwo pwoblèm ansanm avèk yo. Donk se yon seri de moun, règ yo toujou dwe an avantaj yo. Moralite yo dwe prime, kèlkeswa kote yo yo chanje mindset yo. Donk, li te enpòtan pou m te di nou nou menm Ayisyen, Ayiti nou gen la l pap ka kontinye. E pou Ayiti nou gen la a chanje, L ap enpòtan ke tout sa nou te genyen kòm fil areyen, tout sa nou te genyen kòm fòm de chèn, avèk loksidan kreti fò n kòmanse mete yo a distans. Nesmy Maniga ke nou gen la, s on maryonèt li ye, nou deja wè s on vandu ke l ye. Li la, li menm se vòlè l ap vòlè, se siu ke depi y ap ba l kòb l ap pran l. Kòb Petro Karibe a n ap gen pou n peye l. Kòb ke moun sa yo ap envesti an la, yo p ap menm bezwen n peye l, n ap, nou deja kòmanse wè l depi moun sa yo anvayi sosyete nou an. Se dewoute yap dewoute n. Si n kite modèl edikasyon mwen sistèm oksidantal sa gen la a, jan nou fè blan la a, ou pa wè sekirite a pa enterese yo? E si nou gen sekirite, dyaspora pral ka envesti. Mond lan gen pwoblèm la, Ayiti kapab bay part de solution pa l la. Nou ka pwodui, plante de manje bio. Nou kapab, dyaspora ka vin envesti an Ayiti. Yo konsyan de sa. Nou gen yon dyaspora, pil nan yo kòmanse antre lan laj ki gen mwayen nan men yo. Ayiti kòmanse yon ti bagay piti pou nou jwenn bagay jere l. Yo konsye de sa kounya yo vle kenbe kawo a. Yap envesti nan edikasyon men pap envesti nan sekirite a e edikasyon se pa edikasyon liye vre. Edikasyon oksidantal la kont nati, si nou rantre nan edikasyon oksidantal la se detwi nou detwi pèp ayisyen an e yo pap vin fèl poul nan enterè nou. Doumèt nan sa k fè nou twouvel nòmal poun sonnen sonèt dalam nan. pou nou fè nou konprann ke nou pa ka pèmèt ke pou nou kontinye ale nan yon wout ki pap bay rezilta. Moun sa yo toutotan yo met lajan yo met mwayen yo anndan pwodiksyon nou, anndan edikasyon nou, se pèdi nap pèdi tèt nou. Don alt, hola, Nesmy Maniga, e lajan sa e lajan Chango li e si w vle pran l pran l pou tèt ou pa pran l nan non pèp ayisyen an. Paske fado a ap twò lou. Nou pa ka envesti nan edikasyon pandan lòske lekòl ap ra ouvè timoun yo pa fè 3, 4, 5, 6 mwa kidnapè anpeche yo ale. Yon bagay ki anòmal. Premye bezwen peyi la, pèp ayisyen an la, se bezwen sekirite a. Nou pa ka pran pil dè bilyon de dola menn. N ap envesti an Ikrèn ki a dè dizèn de milye de kilomèt de nou menm. Nou menm se pwòp zam nou k ap fè vyolans anndan peyi Dayiti. Epi kounye a pou n ap vin pran pòz, vin sou sou fèk ap pale de edikasyon, sak vil pa kanpe, timoun yo pa moun pa ka manje an Ayiti. Gon sitiyasyon de famin. Moun pa ka sikile. Pwoblèm ensekirite, premye bezwen ke nou gen la jodi a, se met sekirite nan peyi a pou pèp ayisyen kapab devlope agrikilti, pou pèp ayisyen kapab reponn avèk reyalite l. Donk zam nou sou tanp pèp ayisyen an, epi n ap pale de edikasyon, nou konnen ke anba bal timoun yo kapab fonksyone? Nou konnen lè bal ap chante timoun ka etidye? Nou konnen lè bal ap chante timoun ka al lekòl? Eske pa gen yon ti miz ki egzajere? Pèp ayisyen reveye n. Nou pa ka kite moun yo se politik yo k ap mennen sou destriksyon nou menm. Donk se sou mo sa a m ap mete fen avèk videyo sa a. An pasan nou ap envite ou menm ki ap gade videyo sa a, sonje pataje, abòne, kòmante, ede ke videyo nou ale pi lwen. Travay nou menm Filozòf Analfabèt ap fè son travay pou nou pèmèt ke popilasyon ayisyèn nan kapab rete je kale, kapab rete je louvri, kapab eveye e an menm tan tou fè n konprann anje politik, jewopolitik ki ap manip, k ap maniganse sou tèt nou an pou n pran posti ke sa mande pou n pa ale aladeriv, pou n ka asime destine nou avèk fiti nou. Toutotan ke n kite vandunyen la yo ap angrene n nan pyèj ke loksidan kretyen ap mete, l ap pi difisil pou n retire n. Deja kote nou pran l difisil, gòj nou prèske toufe, nou pa ka kite moun sa. E mare y ap mare n plis toujou. Se chenn y ap met sou nou. Paske richès nou yo fòk yo pran l sou pretèks ke yo gen dwa sou destine n. Fòk yo chita nan. Nou wè ki dega ke moun sa yo fè nan sèvo jenès nou an deja? Pou n pral kite moun sa yo envesti kòb yo nan edikasyon nou? Nou serye Ayisyen? Jan m t ap di nou an, m te vle atire atansyon nou sou pwen sa a, chak fwa ke loksidan kretyen mete mwayen l, mete atansyon l, mete prezans li yon kote, se destriksyon ke l pote e se mond li an l pote. Mond pa li avèk mond pa nou an pa konpatib. Yo totalman kontrè. Yo siperyè, n ap toujou enferyè. Yo sivilize, n ap toujou. E e e Barbare Par kont si n ranvèse fò n wè vrè Barbare lan se yo menm, enferyorite a ye nan sèvo yo li pase yo enkapab pou yo viv dan la divèsite. Yo enkapab pou yo mete yo sou menm pyedestal avèk tout moun. Yo enkapab pou yo wè lemond jan l ye a se yon mond atifisyèl yo toujou ap kreye. Donk nan sèvo yo, yo yo toujou la pou y ap mete pyèj. Yo pa kwè nan evolisyon natirèl. Ayiti n bezwen an, se Ayisyen k pou nan kontwòl li. Ayiti n bezwen an, nou p ap ka fè l avèk dominasyon ni prezans oksidan kretyen anndan kay nou. Fò n fout moun sa yo deyò pou n deside sou nou menm, de pa nou menm, antre nou menm, de sa k ap bon pou nou, sou trajektwa sa zansèt nou yo te planifye kite pou nou. Ke Bondye lavi a pwoteje n. Sonje m di nou sa, abòne, kòmante, pataje videyo sa pou plis moun kapab wè l. Mwen renmen n anpil. Filozòf analfabèt mwen vòt pou tout ten gen tan. Ayibobo! Respekte Ayisyen.